Yo lague w rapid wi. Wi pase sikatri a e pou tou langyèt manman w. M pa nan yon kontra ak kenn moun la. Kounya la si si si lòt la te si lòt la te gentan peye m peye m rankont lan ou konprann m ta konnen m fon ti kòb menm lè yo ta filme m lage m sou rezo sa pa ta di m anyen sa vle di yo filme m gratis ti cheri m pap bay gabèl sa ankò. Kouman e madan Mika menm kanmenm. Ah ah ah ah ah ah.
Pè a chanje nèt e menm benyen wi. Madanm mwen ap pran bak chat anba rajè yon bò, mwen moun lòt bò map rele nan mouye anba bak chat. Pè jojo fatra.
Si m te fatra m tap nan tou langyèt manman w. Paske koko manman w se fatra sèlman l dijere. Djòl bòkè a m panse l tap prepare afè l men se kounya ougan ap ekri bagay sa son djòl bòkè li ye kè wi mwen menm m pral desann pou m al fè afè m sa son bagay tèt langèt misye ap fè la di ougan al konyen manman l langèt manman. Oh oh
Ou deteriore mon chè. Ti john ti john lage kamera. Yo lage'w rapid wi. Wi pase sikatri a e pou tou langyèt manman w. Asid koko manman w pa tap janm lage m bonè konsa langyèt manman w. Ou deteriore mon chè. Sa map fè a la m gen papye pou li. Mwen son entertainer, mwen se yon komedyen, mwen son CEO. Yo lage w dejwe. Enben bon, nou pral rejwe. Sa map di w. Kalkil yo egzakteman latrine. Se menm jan map gade kòman kalanbè yo rele a. Nan charonj sa yo nan kò. Vye merizye machann pafen. Moun fou fatra at least li ret nan limit li, li pa rekonèt ou, ou menm ou gon foli plajs gade, gad ki foli li gen, li gen foli plajs, li gen foli rapè ayisyen, al tcheke plajs pou wè konbyen fwa l fè bèkòp si manjèt kaka. Sa map diw map toujou la pou m reedike yo. Pè a chanje nèt, enben m benyen wi. Mpa lan kontra ak kenn moun la. Kounya la si si si lòt la te. Si lòt la te gentan peye m peye m rankont lan, ou konprann? M ta konnen m fè yon ti kòb, menm lè yo ta filme m lage m sou rezo sa pa ta di m anyen. Sa vle di yo filme m gratis ti cheri. M pap bay Gabèl sa ankò. Sa w pale konsa a?
Sa vle di, sa w tande a, kondisyon m. Oh e kondisyon m wi. Pou w avè m la a, fò w fè zèl mwen avan. Ah ah ah ah ah ah. Nou pa egare. M pa gen tan pou m pèdi. Ou bezwen wa avè m la fòs zèl mwen pou wa avè m. An, mwen menm eh se yon piyay li ye. Mande yo, mande yo. Kounya la tout moun ki bezwen wa avè m. Ou konn valè moun k ap di yo bezwen yo bezwen meet avè m la? Kounya se yon piyay mwen ye. Are ou konn ki valè ou konn ki valè gason k ap di m yo bezwen yo bezwen meet avè m k ap envite m nan restoran, envite m sòti, envite m nan Ou konn ki valè moun kap kap dim kap dim yo bezwen soti avèm la kounya la al soti avèk nou kounya la zèl vèt ki nan vi nou an ti sina k nan vi nou an ap veye nou kounya w sa w tande a la ah e Patricia la tou yo rale kamera yo menm jan avèk ti sina k te fè a kounya la m pa m pa gentan m pa m pa m pa m pa m pa benefisye anyen de sa.
Ou konn di betiz e lè wap di betiz. Yo mèt deplase 6 konpayi, 6 kamyon vin ponpye vin lave w. Yo pap kapab. Paske lè wap di betiz ou di betiz. Men sa pat fè ke m pat kenbe w remò malgre gen diferans m te gen avè w. M te mete w de kote pou m sèvi avè w. Poukisa w pa konstate ou pa ka rayi yon moun konsa. Pandan ke ou joure laplanta, laplanta joure w. Ou di l tout betiz. E lè wap di l betiz ou antre nan tout. Fanmil madanm li pitit li. Sil nan prizon li gen ta atè. Sil atè ou paka monte sou dol wap poupè. Gon bagay ki rele konsyans an swa fò nou genyenl. Lè atè a la wap monte tchòpè sou dol. Paskl pa gen defans. Otomatikman ou gon kenpòt pwoblèm avèk yon moun depi gen prizon ladan se ou lè move wi. Kite ok. Kite sa. Aw ap byen pale.
Wap byen pale la. Gon fanm ki gon paspò ameriken lan menl kap fè djòlè sou rezo a mwen k bal konsèy al mande viza wi li fè oh m pran nenpòt 5 refi deja si m ale e bagay sa va m di non ou mèt ale si depi nan radyo ibo e wè lap ban w bon lèt wap jwenn viza epi konnya m wè fanm sa li kap kale mounda l sou rezo a li se amerikèn li fin anraje moun kap pati an 2016 wi. Genlè kap fè disisyon a zanmim ki zye de yon viza m ye m gen 25 an depi map gen viza ameriken wi lòt la di son genlè k di zanmim ah misye bezwen yon viza lèl jwenn viza a la epi lap sispann radote m gen 25 an m pral ozetazini wi. Atis sa, e sa moun yo paka tande a wi. Madanm mwen ap pran back chat anba lajè yon bò, mwen mon lòt bò map rele anmwey anba back chat. Oh! E sa yo pa vle moun denonse a. Gen moun kap di oh misye ap avili tèt li, sak rive a e pa fòt mwen, li rive deja. Elò kenbe mal la, malè sa w kenbe l ou pa pale l. Epi menm nou menm n ap ankouraje moun Brezil, Chili pou yo pran wout la nou pa di yo ki danje k gen l. Nou sèlman di yo wout la difisil. Nou pa di si yo taye madanm menm kote a mari. Tout moun ap pran bwa menm kote a. M ap pran bwa yon bò, madanm mwen ap pran bwa yon lòt bò. Bon si mond lan fini, pou sa Monique di mond lan fini, tout moun konnen mond lan fini. Nou pa di sa yo. Lò m vini m a vide tèt mwen pa dèske m renmen sa, e dèske m vle sove milyon moun ki deyè m vin ofri tèt mwen la, yon bagay nou tout ap sere, gen anpil nan nou ki gen maladi, paske yo fè bagay ansanm avèk nou san kapòt anba laji a, moun yo gen sida, moun yo gen lòt, nou pran maladi n kache sa, e nou menm ap simaye maladi an bay lòt moun, mwen m pa kache di m, y ap taye m yon bò, y ap taye madanm m yon lòt bò. Oh gad lavi!
Tout moun ap rele anmwey, pa gen yon moun ki te pran wout chili a yo pa konnen nan wout la, ap okipe moun k ap di yo pa t konnen. Mwen menm sim vin di sa la epa deske m te renmen sa. Pa kòmanse tranble la a non, ret anplas. E paske moun ki chili brezil yo, moun ki gen timoun yo pa riske pran wout la. Timoun 5 an yap ba yo dwèt devan paran yo. Lè w wè m vin di sa la e pa vle m ta vle di l, men lè m sonje e pil moun ki dèyè gen pou vini yo, m bay verite a. Sak viktim yo, yo tou viktim. Men an ann epanye sa k poko viktim yo, yo pi enpòtan pou mwen. Tout moun pran bwa anba raje a. Pa okipe pyès moun k ap fè rize, k ap fè rizèz. Tout moun pran zozo.
Tout sa w pa ka jere w ap dil avè l. Pè Jojo fatra. Si m te fatra m t ap nan tou langyèt manman w. Paske koko manman w se fatra sèlman l di jere. E se fatra sèlman k bon pou mwen. Pou li. Po manman w gon DNA moun fou. Moun sal m konnen nou. Mwen vin ekri la m pa bloke nou bann dyòl santi. Pa gen latrin kote ni a. Bwè 3 gòje dlo pou pou. Ka vin kòmèt anba langyèt manman nou. Mwen menm vin ou menm vin ou menm. At least mwen menm nan moun nan foli m nan m pa janm al nan paj nou al fè kaka. Vin ou m di ou wè k vin nan paj mwen vin fè dyòl santi. M ap bloke nou tout. Anxiety, ansyete, Ayisyen an fèt a tout li menm. Ou di twòp betiz. M gèlè konn wè w konn mennen timoun nan nan Sweet Micky. Epi se lè ou bezwen vin fè edikasyon timoun yo. Boulèt gyèt manman w tande madanm. Moun fou sa a tounen ankò. Kòm tiktok la se tou nan gyèt manman w dada just di manman w fèmen koko santi l la. Kèt gen chantè pale. Map konyen madan mika menm kanmenm. Ah ah ah ah ah ah. Son fanm kem renmen anpil e lèl jwenn mesaj sa tou l gadem li paka pa tonbe pou mwen. M ret make sa m mande Bondye m mouri map konyen madan Mikaben. Sa w dim la a? Son fanm kem renmen. Mikaben son bèl atis kem te renmen. Rès travay la nan menm Mikaben ou mèt poze w anpè cheri. Madan Mikaben son fanm kem renmen rèv mwen se pou m taye madan Mikaben. M pral ofri l maryaj byento. Depil wèm lap tonbe pou mwen. Bon ti gason bèl bouch. Konnen m pral di m atake tout moun jodia se de lanmou m pale m pale lan bon kreyòl mwen m rèv mwen se pou m kole madan mikaben se rèv mwen sa. Grann djòl bòkè a m panse l tap prepare afèl men se kounya ougan ap ekri bagay sa son djòl bòkè li ye keri mwen menm m pral desann pou m al fè afèm sa son bagay tèt langèt misye ap fè la di ougan al konyen manman l langèt manman l.

Wa relem ok. Sa son ougan tèt man gèt gèt manman ougan.
Eske ou kwèm poum goumen moun ba yon moun pyès mwen. Moun ba yon konn ki aksyon m ka fè. M twò pè pòz egare m pandan m ka antre nan yon kay premye moun fizye yon ti bebe. Twa dezyèm moun fizye yon fanm ansent. Katriyèm moun fizye son avèg. Se kè moun fizye son kokobe. Ou son asasen nan rap. Sa w di m lan an? Se sak fè m pa melanje tou m pral fè deal kob a nèg pase m konnen kriye m kriyèl anpil. King promo e bandi la.